Mari pam Hey pitit
Nay mari sa wap di a wè depi ou renmen moun nan ou anvi kraze avèl zye kraze avèl sa mari w la pral konnen.

Twò byen frekan. Ou bezwen m pale avè w yon lòt jan? Metem chita fè leson avè m?
Ok cheri, bon m di w. M pa t ka pa w la pou. Pase sou jan wap pale avè m la se kòm si ou vle ou vle manke m dega, pa vre? Bon m di w. Ou tou manke tèt ou. An pasan, m vrèman felisite w. Mèsi.
Poukisa?

De jou an jou kay sa ou menm, ba ou konpon menm nan kay la, la pi sal. Ou ba kay sa tout sou kont mwen la, mesi. Ou, e madan nan pa menm bi ap jiri menm. A don problem, mesi. E, ge travay, mesi. Ge travay, gade, gade. Gade, sou kont mwen sèlman ti freka. Nèg kraze mesye. Wouyy! Gen afè wi mesye. Kèt. Pa mank pa chita m fè tout travay sa la non.

Kounya nan solèy cho sa sista fin dim lap jete yon li pral jete yon fatra kounya li fèm vin jetel mwen m paka rive nèt anba non mwen m pa jwenn kote poum lagel map lagel la.
Mesye ooh ba yo pa dous menm nan gad valè travay ki sou kont mwen mesye Eyy m pa dous jenòm Oh sa jete fatra sa la Se mwen menm ki jetel Poukisa Paske m pa jwenn kote poum jetel Tankou la son poubèl ou wè ak la oubyen M pa wè poubèl Eyy pran fatra w la manje l.

Mak vin avan tande papa, soumoun. O, mak soumoun ap vin ak mwen? Vin ak mwen depi kounya non. O, m tou la wi. O, gade eta w soumoun. E fout pap benyen, figi di, sanwont, santi, dewonte. Wap fout ale. Restavèk.
Mou. Al okipe sa w bo okipe avan. E vre?
Wi. Konsa w di? Wi. Map kontre.
Nap konte tande. Nap konte. Men ni wi. E pa ti moun te la. M tap fout wonfle l la. Nan a kanpe figi di bouda moun sou si kad nan se la pran moun repons. Malezman son ti moun li ye wi. M pap pou swiv ou. E pe tèt ou femèl ou femèl a pete dan nan la ri a. Sye ou. Bon madi. M espere tout va pran la. Mwen menm tou wi. M espere m jwenn bato an. Mba jwenn sangwen nan chita san fè anyen. E, eh, palan de sa pitit nèg yon zen mba ou depi avan ye. E pou pa janm rele m nan telefon.
A, ah, wè a wè akou nou te fin pale ya. Pitit m nan. Palan mba pase mal lakay mwen. Mwen mba janm mal lakay mwen dwa di fè pitit. Mwen kwa ze a yon jè nòm. Li rele m. An, oh, se pou plak ka fè m kado te minit. Bagay li sou koze. An, ah, vwe lò lè m li a atrap li. Mwen mba di.

Ou vin pale m de moun de jwenn kanpa a pye bò lari kap veye moun kap pase. Kay patwon m pale bay dosye lajan wi. Bon lè n rive la sa nap fè menm. A mwen menm si m pat jwenn madanm nan la li tap pi bon wi. De jwenn patwon an sèm ou konnen l toujou chita nan salon an ap bay laptòp li dwèt bay sa ou si m te jwenn li.

Antouka ann avanse pitit pou pa konfonn anyen.
Se pat zanmi m tap kase met nan bòl li. Mwen pa pitit.
Te gade l. Antouka pitit pe.
Yo, sa gen papa. Chè, ba yo dòl nan moman la. Mwen kòp bagaj met nan pòch mwen nan papa pou m foksyone.

Imajine ou renmen fanm lan. Ou wè depi ou renmen fanm lan ou damou menn. Ou pa ka pa depanse menn. Men mwen m pi gwo pwoblèm mwen paske m pa gen kòb. Tankou lè m te fèk ap koze ak manzè menn. Full life ou konprann. Apaz plis dòf egal a rezistans. Imajine w lè m konn ap pran lari tankou bay met bèl ti fechè sou m achte bèl ti grenn mayo, bèl ti grenn patalon, bèl ti tenis. Men pa kòb m gen pou met nan pòch mwen. Men imajine w menn. Tan an vin pi di de jou an jou. Nan menm rad m pa ka achte met sou mwen. Bagay yo dwòl menn.

Se pa je ti moun, se pa je ti jèn menm nan men imajine w pral. Gen nèg menn pwoblèm yo gen, lè y ap byen vire tankou yo ta toujou renmen wè se yo k ap lonje men ba yo, ou konprann sa m di la, pou y ap ba w 2 senk, pou y ap ba w 25 goud, pou y ap ba w 50 goud, men imedyatman ke w ap fè kòb pou ou, yo va ba w respè, ou wè sa m di la, yo t ap toujou kontan ke pou y ap di bòs, bòs, patwon, patwon, nèg yo, ah, nèg yo fòkè menn.

Ou pa ka lage m konnen w toujou gen zen. Wap genyen kan menm. Wap genyen kan menm. Dat nou pa voye zen pitit. Bon se sa m mande nou m bezwen konn sa kap pase. Talè kot mari w lan dan. Mari m pitit mari m soti lal travay. Ou konnen. Al chanje kay la paske m te di m pa renmen l. Yon bèl moun tankou m pa ka viv konsa. Ou konn baye.
Antouka, e ou t ka fè l. Mwen renmen sa. Si m te nan plas ou, m t ap fè plis toujou sè m. Di m non pitit, lè w kite mari w lib, ou pa pwoteje l? Pa kite l sòti pou kont li non. Pwoteje l m di w. Fanm yo ap pran l deyò a nan men w. Pa poze w. Hahaha! Mari pa m! Hey! Pitit, mari sa m gen la, s on fanm m t aprann? E paske l pa bezwen fi l. M ka gon nèg k ap jere m konsa m ta pral kite fanm pran l? S on fanm m pran l. E nan simityè a tèt dwat li prale wi. An jan peyi sa a di la a, m ta gon nèg k ap jere m, m ta kite on vakabon sot kote l soti pou l ta vin pran l, e pa nèg pa m nan. Epi tou, ban m tou di w sa machè, ou wè si w ta gon zanmi w ki ta met sa nan may li, nan entansyon l, pou l pran nèg pa m nan? Pou di lap
Kèl ide ma chè ou seryez la E nou 3 selman ki zanmi Li pa gen lot zanmi E nou 3 nou menm avèl nou pa tap janm fon bagay konsa E se si si yon fanm ta pèdi pyel li pran mariw nou pa tap menm getan reyaji Nou menm ki tap Met pye nou deyò nou esploze fòm sa. Ap bat li pitit la, ap bat li. Mwen se nou ki gen zanmi. Nenpòt fanm ou tande ki pran mari ou, lage sa sou kont mwen. Sa m konnen, zanmi pa trayi zanmi. Nou se zanmi pou lavi. Sa vle di nou menm, baz sa son baz ki byen kanpe. Baz solid.

Sa vle di la pandan w chita la a, ou pa regle anyen? Ou menm yon ti tripotay ou pa ba nou non, ou konnen sa n toujou fè l. Bon pitit sa w vle m regle? Pa gen anyen m ka regle non. An palan de sa, kòm e baz mwen nou ye, nou konnen m pa ka trayi nou. Yon baz rete yon baz nan tout peyi dimonn.
Mari m nan gen yon ti nèg m wè l konn toujou vin la, yon ti patnè m. An sa l ye pou li? M pa kache di w sa pitit. Depi m wè ti nèg la kè m bat fò. Humm men ou konnen m gen mari m gon jan pou m ye m pa ka twonpe mari m men m pap ba w manti si m pat gen mari ou wè ti sa nan chodyè m li tap fri malerezman ou vle tout pou kont ou non m di w sa malerezman m gen mari men bon m di w talè talè talè talè bon ou pa janm pale avè l ou pa gen nimewo telefòn li. Antouka, ou konnen, li pa renmen m renmen l tou. Ou konnen m gentan gen mari m deja, m gon moun nan vi m m renmen. Jis, yon ti emosyon, yon ti bagay banal. Bay mari sa w ap di a, wè depi ou renmen moun nan ou anvi kraze avè l, se kraze avè l. Sa mari w la pral konnen? Ou wè l sanble avèk yon moun ki tankou kòm m te ka di se yon gason tripotay, yon gason mawozo. Hein, ou wè l sanble a moun sa yo? Hey, pitit ban m di w, wè se vre tout moun gen mari nan kay. Mwen toujou gen yon ti blòdè deyò a pou fè yon vye kraze avè l. Men, ti san bouzen an yon san tout fanm li ye wi. Menm si w tande, o m pap koupe mari m, m pap fè sesi pou okipe yo. Mari ap bay foulay. Men sèl sa m te ka di w, ke w anvi kraze avè ti patnè a, pran l, drive l epi lage salopri an pou l ale. Sèl sa m te ka di w. Men, fè atansyon, pa kite mari w konnen. Konnen moun yo pale deyò a. Medam, si yo nan tou nan lage m. Pou nou fè m pèdi vye mari m nan. An tou ka m ap panse sou sa. Talè. Ou panse nou t ap janm ba ou move konsèy? De met grenn nan bouda w pran nimewo nèg la pou w rankontre avè l sèlman fè pridans. Ok? Ebyen sa n ap fè ale m ta pral mete kouche ti.
Sèlman pa bliye sa m di w yo. M ap panse sou sa. Men epi w bèl twòp wi voye ti flè sou nou tou. Oo! Mezanmi! Kòman n ap nan bèl? Yay klere n ap klere wi.
Frè de kotel pase se fimè kap pase. Oh Ou fè salmon wi.
E ki kesyon de de frè ke wap dim la ou menm? Dim byen se kob mwen met deyò pou dil sa a wi. Si w pa ka jere sa dim byen. Si m met kob mwen deyò pou pou yon dil se fok ou ka pote l ban mwen? Dim byen. E kle ou menm kap mete m cho a menm? E m bezwen pou baz mwen solid. W ap pale m de afè de polis, de sesi, de sela. Di m byen. Mwen renmen sèvi avèk disiplin. Imedyatman ke w di m, di l l ap vini yon jou, li sipoze vini avèk jou a ke w di m nan. Men si ke w di m ke di l l ap vini pou 7, epi 8, 9 pase, di l la poko janm rive. Di m byen. Sa pa rele prensip? Wè, m ap avèt sou sa. Medyatman ke m mete w sou yon dil, epi jou a rive pou w ban m dil mwen, ou va vin avèk avè l pou mwen, m ap siprime w!